Nan sa ki gen rapò avèk kwayans, fason ke n kwè, ki jan n tèt anba, m pa vin bere moun. Se sa k fè ke mwen menm, lè ke m ap pale avèk de seri de kretyen k ap jere bagay yo tèt anba, gen moun ki di se vodouyizan ke m pè, m pa pè vodouyizan. Ni vodouyizan m pa vin bere l tou. Sa fè ke mwen menm, youn nan bagay ke m ap montre nou nwa sou blan, Nou remèt tout fòs imèn yo pou n moutre ke se tèl bagay pou m sèvi pou peyi m devlope, si pa gen kretyen Ayiti p ap devlope, si pa gen vodouyizan Ayiti p ap devlope. Se kòmsi Etazini son ekip bann vodouyizan k ladan l, son ekip bann kretyen k Etazini. Manti! Desalin pa t gen okenn pa vin pran pòz kòmsi se te yon fòs sinatirèl. Manti! Desalin te jis yon òm ki dakò goumen. Desalin te jis yon òm ki dakò batay. Tousen, tout nèg yo. Fòk nou dakò gen de seri de devlopman se moun ki pou fè l, se entelijans imèn ki fè l. Nou fèt avèk entelijans nou, nou fèt avèk tout kapasite nou. Nou baze tout devlopman nou sou relijyon. Vodouyizan kache de yon relijyon vin mou lonje dwèt sou kretyen. Lè gen yon bon gouvènman, legliz ka enpeche yon bon gouvènman vin ak teknoloji, legliz ka enpeche yon bon gouvènman vin avèk syans. Se vodouyizan kap dirije peyi an la, son ekip bann, son ekip bann kretyen kap dirije peyi an la. Toya li menm li pa avanse, frè Likson pa avanse. Son kesyon de mantalite ke li ye. Pa kite moun kap vin egare nou, kretyen tradisyonèl kap vin fè n lonje dwèt sou vodou olye n al travay. Pa kite okenn vodouyizan kap kache. Mwen m rele sa blofè menn. Blofè se bagay blof ki ap montre nou. Nou menm menm nan tankou yon ekip bann ti egare, fè e yo yo kreye divizyon la. Ou wè vodouyizan ap di w se re vi di relijyon k divize Ayiti men se pa tout jounen vodouyizan ap montre w ke se se kretyen k sesi se kretyen k sela l pa divize w avèk pwòp moun ki sanble avèk ou. Men ki bò ki bò nan bib ou ekri pou pa travay? Ki kisa vodou ka enpeche yon moun fè an nan peyi an la? Nou n ap antrave lòt paske n son ekip bann lach. Nou jwe viktim, nou son pèp pretèks. Zam nan pa nan men blan se tout jounen se li n ap di. Se pa blan k ap dirije peyi an menm. Pou blan ta dirije peyi w fòk li jwenn yon moun, fòk li jwenn yon fo trayou. Pou blan ta fè pwòp peyi w mal fòk gen nèg nan sektè ak trayi w. Sa vle di ke nenpòt fason ke l ye a yon etranje pa ka detwi w. Lè yon peyi gen gouvènman, apa Trump deklare lafwa l, Trump pa kwè nan kretyen, Trump pa di w son kretyen l ye. Pe enpòt sa ke l ap mennen pa pwouve. Pe enpòt ou ta di ke men l ap piye sa, l ap piye legliz. Etazini pa chaje legliz. Men eske moun nan ka vin fè 24 è de tan nan yon legliz fò l peye bil. Lè gen yon peyi ou konnen ke tout sa w ap fè w ap peye taks. Lè w gen yon peyi ou konnen fò w leve al travay tout bagay kontwole. Legliz pa kapab vin fè w fè 40 jou jèn. San ke w pa deplase, san ke w pa al travay. Lè ke nou menm nou kanpe dan yon relijyon, nou kanpe dan yon kwayans, vo kretyen tradisyonèl montre w ke se dyab ki kenbe Ayiti, vodouyizan yon lòt bò montre w ke se, se, se, se, se, se bib ki kenbe Ayiti. Manti! Ayisyen pa konn bib, m ap toujou di l e m ap fè yon lòt videyo pou li menm. Ayisyen pa konn bib, ayisyen pa li bib, ayisyen just tande moun kap pale, nèg kap vin di w wap rich tèl ane, pwofesi, san w pa li bib yo, si ayisyen tap li bib nan nivo sa n tap ye? Bon e bib m li k fè m kanpe ap pale avèk ou konsa, e li m bib m li k fè w konnen m son kretyen m ye wi, e legliz wi k reveye m, se nan li bib wi m konprann bagay yo. Donk map dim nou pa kapab kache dèyè relijyon chak gwoup moun ap antrave moun nou pretèks nou viktimize vi nou e pou nou rich nou ok sou se sou se vodouyizon pa ka pa pòv se pou tout kretyen milyonè sou se sou se kretyon pa ka pòp pa pòv se pou tout vodouyizon milyonè moutre moutre moutre siksè nou moutre jan sektè nou ap byen devlope moutre jèn ki kwè nan sa yo jan ke n ankadre yo jan ke n mete lekòl. Moutre moun kap chante yo. Gade gen kap chante la menm menm menm menm yon pwogram yo pa janm jwe yon jou. Moutre kijan nou gen tèt ansanm. Se son se son kesyon de ipokrizi lòm. Se pon kesyon de de de de de de de kwayans ke li ye vrèman vre. Se nou menm ki nan eta sa. Se konsepsyon nou. Se fason ke n grandi. Se konsa ke li ye. Oh eh legliz fè ipokrit. Nou ipokrit anpil tou poukisa? Paske n se lòm. Se pa kwayans nou k fè n ipokrit. Se nan nati nou ke li ye. Se nan nature nou ke li ye. Se premye fwa m wè moun, m wè la belle Toya, femme courageuse sa. E se tout jounen l ap pale, l di n pa sipòte l jan n vle. Ayisyen pa sipòte vre lè l ap pale. E kretyen l adrese sèlman. Men l di nou, malgre vrèman vre kwayans li, sa pa enpeche ke nou.